Ok Bonswa tout moun kòman nou ye se mwen menm e ankò yn fwa Mike Pinard ki rantre lakay ou jodi an e pou yon ti video ki pap twò long e sou yon kesyon byen espesifik e mwen gen tout jounen an map pase an revu e aktyalite yo. Epi mwen tonbe sou avi de rechèch ki lanse dèyè jounalis byen koni, jounalis senyò Guerrier Henri. Mwen wè non sèlman avi de rechèch dcpj e mwen t ap pase tou nan emisyon. Mwen tande ke genyen de korespondans ki adrese avèk Interpol pou kapab trake journalist Guerrier Henri. Sou kesyon sa a, mwen genyen mwen genyen de twa ti bagay ke mwen anvi di sou sa. A note ke mwen pa konnen Guerrier Henri Mwen se pa zanmim ke li ye. Se yon jounalis ke mwen ap tande sa gon bon ti tan hein map tande emisyon Boukanté la parole avèk Ismaës Valestin a un certain moment te vin genyen Juno e son emisyon ke mwen renmen tande dans la mesure ou dans un premier temps emisyon an li genyen anpil enfòmasyon son emisyon enfòmativ e ki pèmèt ke ou konnen sa k ap pase, ou konprann aktyalite an, e Guerrier Henry fè des analiz trè trè apwopriye, e emisyon an tou, enfòmasyon ke yo bay anndan emisyon Boukante Lapawòl yo, ko vle l ko pa vle l, genyen yon minimòm ki fèt an tèm de verifikasyon pou enfòmasyon sa yo kapab fyab. Donk, jan Guerrier toujou di, enfòmasyon ke li bay nan Boukante Lapawòl, se levanjil, paske li verifye, reverifye e reverifye jistavan jisteman li fè sa ki rele kwazman an, li kwaze diferan tip de sous jistavan ke li ta va difize enfòmasyon sa yo. Donk, mwen vrèman, depi Jou an rive, 8 è pou 10 è du soir, e m toujou branche. Bon, pafwa, m fatige, m pa gen tan branche, men m al gade sou YouTube e kèlke gran pwen, e sa k te di nan emisyon an, e kounye an la a li genyen e radyo a li, I mean, emisyon an pa vrèman sou yon radyo anndan e kapital la jan l te sou radyo Mega, men, avèk Tripotay Lakay, mwen toujou e gade ki sa k genyen nan emisyon Boukante la parole avec Guerrier Henri donc son emisyon kem tande son trè bon emisyon de trè bòn kalite e ke tout moun tou nan peyi a tande e anpil moun apresye e jounalis lan pou pou sa mwen pa konnen e e ankò yn fwa e Guerrier Henri mwen pa zanmi Guerrier Henri mwen rankontre Guerrier youn ou de fwa e pa entèmedyè de yon lòt moun e mwen mwen al nan espas mwen wè li la youn ou 2 I mean 3 fwa si map konte e sa ke mwen kapab di mwen wè se yon eleman ki vrèman modèst yon nèg ki trè modèst trè senp e trè saj trè ouvè se yon nèg ki ta sanse e yon òm de konsansis ok yon nèg ki pa e nesesèman genyen e Yon ki gen de prejije m pa wè sa. Mwen son nèg ki vrèman nòmal, gentleman. Donk ki ki renmen lavi. Ok, ki renmen zanmi l. Se sa m wè lè m wè misye. E a 3 fwa ke m sonje ke m rankontre nan yon espas ke m wè misye nan espas la tou. E men vrèman en M vrèman wè son tip ki trè modèst. De tout fason. E se pa sa m vin pale. Mwen vin pratikman pale de ke se swa avi de rechèch men e sa ki ale al jwenn Interpol e answit e sa ke yo ta va repwoche Guerrier Henri yo, jounalis Henri Guerrier. Mwen kwè ke lapolis, lajistis, dcpj se yon enstitisyon ke mwen menm pèsonèlman m trè kwè nan li, ki toujou gon travay lap fè ki trè pozitif e ki konn travay. A un sèten moman dcpj Normil Rameau an se te yon dcpj trè solid, kap travay, kap trake vagabon, kap pwodui de rapò. e just avan ke m kontinye m pral fon ti parantèz sou Normil lan aprè e men men vrèman se ok mwen kontan e mwen dakò ke lapolis ap travay ap fè de rapò e ap trake de moun apati de zankèt ke yo mennen e men. Sou kesyon sa a, m pa m pa ale dan le fon. Mwen pa konnen ki enfòmasyon ke dcpj gen nan men l. M pa konn ki dokiman e prèv ke dcpj gen nan men l. Men, pou yon pèsonaj piblik ki gon emisyon chak apremidi ke tout moun ap tande, E mete yon avi de rechèch, m ap mande m èske se pa yon ti kras ale twò fò. E nou, bon, anfèt, nou sonje ki jan te gen avi de rechèch ki te mete, e byen si, suivi de arestasyon dèyè ansyen depite Kenskòf la. Men nou wè kòman sa te fini, depite an lakay li kounye a. Sa vle di, apre tout akizasyon dcpj te fin fè, tout gran gòje, gran kòlèt, ta sanble ke Lamontay te akouche k'un petite souris. E sa se te, se pa yon bon nòt pou dcpj, lè ke w gen plizyè anketè k'ap travay, e anketè yo, yo pa rive e men vreman gen ase de prèv pou kwense de moun ke dcpj fin leve. Donk m trouve li yon ti kras trè lejè lè dcpj fè de travay e bagay yo petèt pa an sibstans ase, yo pa gen vreman de kontni ou byen de prèv tanjib, lè moun yo rive devan lajistis jij oblije lage yo. Donk. E swat dcpj ap travay de manyè trè retwograd ou byen se de bagay ki gen de men dèyè yo ki politize. De tout fason dcpj a li menm li dwe pwouve nou le kontrè e kontinye sou lanse ke l te ye lè dcpj mete yon avi dèyè yon moun, lè l arete yon moun ou konnen ke sa a se vant bèf, sa se levanjil, se yon travay asidi ki fin fèt san e fòs kote e pa gen kenn moun kap kapab vin e kontredi sak te fèt la donk e mpanse dans un premier temps e on manda men vrèman on avis de recherche se on ti kras pou mwen e sa kòmanse banm a reflechi e dans un second temps mpa. Janm di an prale nan fon sa yo repwoche yo paske m pa konn tip lan, m pa konn mache ansanm avè l, m pa konn pran nimewo telefòn li, m pa konn pale avè l nan telefòn tou etou. Men gen youn nan bagay yo ki se anrichisman ilisit mwen wè anndan e sa ke yo repwoche e e e e Henri Guerrier yo. E anvan 3 fwa ke m wè Henri nan dènye ahh ann di dènye 5 an sa yo, pou eleksyon Madan Maniga, alepòk mwen te toujou abite nan zòn Kafou. Dènye eleksyon madan Maniga mwen tap fè politik aktiv mwen vrèman map frape m nan ekip politik solid nan kafou mwen te remake ke Eric Jean Baptiste de regrete memwa te pote kanpay sa sou dol nan kafou. E bò kote l, te genyen Guerrier Henry. E toutswit apre, ou pral wè Éric Jean Baptiste ki pral nan eleksyon, e nan nivo kowòdinasyon kan pa eli, se Guerrier Henry. Men byen avan, askil pare, e Guerrier Henry avèk Eric se 2 moun ki ap frekante lontan avan, lontan avan eleksyon Martelly avèk byen sur Madame Aniga. Donk moun yo ap frekante trè lontan. E ta sanble ke se menm le petit protégé de Eric. E a un certain moment, ta menm sanble ke lè Eric ap kite Carrefour, tip la te abite lakay nan youn nan kay Erick yo wè e bifomasyon ke mwen pa vrèman konfime men ta sanble map pale vrèman nan ta sanble a donk on tip konsa ki gen tout pwoksimite sa avèk yon nèg ke nou konnen ki son nèg ki gen anpil kòb ki fè pati de 10 moun ki gen plis kòb anndan peyi an li Li vrèman pa tap etone m si Guerrier Henry ta genyen des assets ki vo 1 million dola. Sa pa tap etone m. O kontrè, se le kontrè ki mourè etone. Paske jan e mwen wè Guerrier ta va on tip ki super entèlijan, pa entèlijan, e pa sa a non map di, ki entèlijan de la mesure où son nèg ki gen strateji, ki kapab fon seri de bagay. E mwen menm pratikman nan plas li kap frekante yon nèg ki osi rich, mwen tap otomatikman yon nèg ki rich. Ok. Donk e frekante yon nèg ki osi rich, mwen tap otomatikman yon nèg ki rich. Paske e m tap pwopoze de pwojè denvestisman e at lis m panse 1 milyon de dola dasèt, swa kay, machin, envestisman, e melanje, pa p etone m pou m ta di ke Guerrier genyen. E jan m di an, se le kontrè. Se pa ta genyen li yo ki ta p etone m dan la mezi ou se ta p vrèman idyo de sa pa pou w ap fonksyone avèk yon nèg ki gen tout kòb sa pou w pa kapab ou menm tou soti tèt ou e men vrèman de manyè dwat avèk byen sur de pwojè denvestisman e tou e tou donk mwen menm pèsonèlman bagay nan bòlèt li ye e ben franchman mwen menm pou kont pa m m tap asosye a nenpòt 100 bank bòlèt nan tout peyi a nan ega ale nan otèl mwen menm pou kont pa m tou m tap asosye nan yon otèl m tap gen yon otèl pa m tou ansanm a nèg la n asosye nan ega nan apàteman e menm si son apàteman ki gen 6 unit m tap. an ansanm avèk li tou asosye nan kesyon apòteman. Donk e e m kwè m m klè nan sans sa a, yon nèg k ap frekante yon nèg ki gen tout kòb sa a pandan tout tan sa a e li t ap etone m ke l pa genyen asèt ki ekivo a antou yon milyon dola ou pi piti. Sa t ap etone m vrèman. Donk e anrichisman ilisit lan m yon ti jan kesyone l paske li yon ti kras evidan ke E eleman an ka gen ti mwayen pou l fonksyone, ka gen de mwayen pou l fonksyone. Ka gen yon bon machin at least e 100 mil dola. Ka ka gen yon bon kay at least e 3 400 mil dola. Li li bon vrèman hein evidan. E m pa pral pale de metye jounalis lan men m plis pale nan kesyon akwentans avèk yon nèg ki te gen anpil kòb e ki ta sanse se te ti pwoteje de nèg sa. Èske w konprann? E youn nan lòt pwoblèm ke mwen wè ankò anndan manda a, I mean anndan avi de rechèch la, mwen twouve lapolis ak lajistis genyen tout dwa yo pou yo aji nenpòt ki lè, nenpòt ki jan. Sof ke nan moman an la, m ap mande, mwen twouve ke li pa yon ti kras apwopo. Li pa yon ti kras apwopo dan la mezi ou se nan moman sa a kote ke lopozisyon opouvwa, Guerrier Henry ap fè elòj prezidan Jovenel Moïse, l ap vrèman mete ide Jovenel Moïse yo o gran jou, li ap kritike ekip opozisyon sa ki t ap frape Jovenel lan. Nan moman sa tou ke Guerrier Henry ap kritike direktè jeneral de lapolis lan e ki pa fon travay selon sa ke l ta sipoze fè. E bon mwen menm m ap ouvri yon parantèz touswit nan sa pou m di e Normil Rameau mwen menm s on nèg m gen anpil respè pou li, li pa nesesèman yon nul, se pa paske li pa ap bay rezilta nan tèt lapolis lan ke l on nul e paske yon moun ka yon trè bon teknisyen

Kesyon resouzimèn pou jere kesyon resous materyèl, lojistik. Donk s on chaj administrativ ki mande men vrèman de aptitid administrativ pou ou kapab mennen l, pou w uile, pou machin nan ap woule, pou l uile. Dòmi l trè bon teknisyen. Trè bon polisye e selon pi fò moun son nèg ki onèt men e rezilta an tèm de direktè lapolis tout moun wèl plis teritwa ap pèdi nou dwe dil e son konsta donk.

Antremele sa yo, ke se swa avèk Roudy Sanon, Guerrier Henry a Roudy Sanon nan antremele. Guerrier Henry ap atake DG pnh. Guerrier Henry ap fè pwomosyon Jovenel. Opozisyon o pouvwa. Guerrier Henry ap kritike KPT. Eben se nan moman sa, pandan show a, Guerrier Henry tou genyen dcpj k ap trake l. Dcpj pa tann e pa resevwa uisye ni avoka li, yo mete avi de rechèch. Bay a lavi nou ti kras, pote a kesyònman. E pa bliye, aksyon dcpj yo pa ta sipoze genyen lye de kesyone. e e e e e e e e de kesyonman byen sur pa ta sipoze gen lye de kesyonman paske dcpj son enstitisyon ki souverèn ki genyen e e de zouti poul travay donk aksyon dcpj pa ta sipoze gen moun kap poze kesyon sou yo eskel politize ou pa èske nou konprann paske se sèl e FBI pa nou nou genyen e e e an ayiti donk nou paka. jwe ansanm avèk li kòm enstitisyon. Paske sa pral pèmèt ke pwochènman lè l fè de rapò, lè l fè de bagay ki, lè l pwodui de bagay ki valab, ki valid, nou pral oblije kesyone yo paske avan sa, te gen de zerè ki te fèt, te gen de men ki te rantre k t ap manipile. Donk nou pa ka pèmèt nou fè sa avèk dcpj. Ok? Donk. E nan moman la a, a mon avi, menm si dcpj ta gon bagay pou l fè, mwen panse li ta sipoze tann bagay la yon ti jan frèt, yon de twa mwa pou l fè sa gen pou l fè a. Men, soti toutswit la epi kouri a bagay la jan l ap kouri an la a, anpil moun, men vrèman anpil moun kapab di ke se De règleman de kont kap fèt. E yo kapab vrèman gen rezon dan la mezi ou yo wè genyen boulè wouj kap tire nan de kan epi yo wè genyen vrèman e dcpj kounye a la ki mete e yon machin an branl pou mete eleman nan sitiyasyon difisil. Toutfwa, map dil ankò, E m pa pral kesyone èske sa dcpj mete yo si se vre oubyen si se pa vre. Sèlman anrichisman ilisit lan, mwen gen de ti kesyònman sou li. Apaw de sa, m pa pral kesyone lòt bagay yo paske m pa mache a tip la, m pa konnen l, li pa zanmi m, m pa konn rele l nan telefòn. Sa a se afè pa dcpj. Men mwen m ap pale de fòm nan. Gon jan bagay yo fèt ou wè toutsuit li santi pèsekisyon. Li gen sant e manipilasyon. Èske w konprann? E dcpj ta sipoze au dessus de la mêlée pou e pèmèt ke a l'avenir men vrèman menm menm au passé sa k te konn fèt yo pou moun pa retounen al kesyone yo aprè. E se sa nou dwe trè prudan e nan kesyon sa a paske dcpj gon ansanm de batay l ap pèdi ou vin gen lenpresyon Mwen menm pèsonèlman gon ansanm de batay dcpj te konn pèdi, gen de moun li arete la jistis ale lage yo, m mwen menm pèsonèlman m te konn di non men se de bagay franchman m pa konprann kòman fè yon jij lage ou byen m tap men jij yo m konn ap kesyone paske dcpj m konnen se yon enstitisyon solid ki gen moun kapab e konpetan anndan l ki pou fè de bon rapò pou pèmèt ke gen de moun yo kwense e jij pran yo e kwense yo e mete yo nan kote ki rezève pou yo men Si kounye a la a, rapò yo gen de feblès ladan yo, rapò yo yo pa chita sou anyen, oke yo ka chita sou klamè piblik, men a un sèten moman, an dwa, tou fèt avanse dwa tèt pwouve. Ou ka toujou fè de rapò sou de klamè piblik, men lè l rive devan jij lan patizan, si l pa ka pwouve kòm fè, jij la ap oblije dismiss kes la. Èske w konprann? Donk, e, mwen kwè, men vrèman, e, jiska prèv di kontrè, ke dcpj gen tout sa ke l dwe genyen nan dosye sa a. Sof ke, a mon avi, e, demach la, li pa apwopo. Paske l pote a ekivòk, e l trè kontwovèse nan moman an la a. Tout moun ap gade l avèk yon zye, e, e, e, e de manipilasyon e de pèsekisyon. Èske ou konprann? Donk, e, m panse, men vrèman, e, pou fini, paske m pa vle twò long, e, genyen yon travay ki pou fèt nan sosyete an pou nou jwenn solisyon avèk gang yo. Pou tout moun ki nan manipilasyon, tout moun ki nan ki nan e pa la gang ki nan kolaborasyon avèk gang kap bay peyi an pwoblèm depi trè lontan ki mete nou ajenou m panse vrèman fòk lapolis fè travay li nan nivo sa men mwen kwè tou ke e fòk bagay yo yo pa fèt sou baz santiman sansasyon manipilasyon oubyen men politik dèyè yo m panse fòk yo fèt de manyè ekitab e vrèman e respekte dwa tou ke moun yo genyen e men sitou a la prezonpsyon dinosans e donk e se lou se lou e e e sa ke yo repwoche sa ki nan e akizasyon an sa ki nan e e avi de rechèch la yo trè lou trè trè lou se de bagay transnasyonal e se mwen m panse e pa gen okenn kote Guerrier vrèman ap ka kache avèk bagay sa E paske a mon avi ou mete yon bagay konsa dèyè Dimitri Herard tout moun ap dakò paske pas pèsonn pa konn kote misye ye donk avi de rechèch lan li di tien lye dan la mezi ou tout moun konnen ke wap chache li men yon nèg ki gon emisyon chak aprè midi uit è dizè e wi se vre ou gen dwa di ou pa konn kote li ye men chak aprè midi l monte yon ond wap tande l wap tande l èske w konprann Donk e e m mande a Guy Lercé Delvaïs frè jounalis ki son nèg ki toujou e kanpe pou jounalis yo e fon al gade kisa bagay la ye ok san sansasyon san pale anpil e fon al gade kisa bagay la ye vrèman Si pa gen abi nan bagay la, si pa gen abi de pouvwa oubyen si pa gen de ti pouse pike kole pike devan tou nan bagay la. Guy, m konnen ke ou son nèg ki konsa, m travay ansanm avèk ou e an 2015 16 nan Maison de la Presse e al fon gade non men kisa bagay la ye e an tèm de asosyasyon jounalis kap defann jounalis e ki ap fon bon travay a yon sèten moman e nan kesyon Jean Dominique lan. Donk e mwen kwè tou ke Tout moun ki nan medya kòm jounalis tou menm si w te kont Guerrier a yon sèten moman fò w gade bagay la nan yon zye objektif. Poukisa paske jodi an se Guerrier demen pouvwa a ranvèse li ka ou menm. Donk si pandan y ap plimen poul w ap ri Demen lè yap plimen w kòm kodenn, fò, fò, fò atann ou ke, fò pa atann ou aske poul vin pran pou ou tou. Èske w konprann? Donk, se yon kò, le kò de, de, de jounalis lan nan medya a, menm si li vrèman divize nan moman an, men mwen panse, e, si lajistis ap fè yon travay ki. pozitif, ki nòmal, ki gen prèv, ki gen tout bagay, mesye bete kòd nan kou moun, mare vagabon. Men si bagay la tou genyen ti pike kole, ti pouse devan, ti politik, ti regleman de kont ladan li, mesye, m panse fòk medya a li kanpe an un seul homme pou l di e fòk nou pa kreye de move presedan nan sektè a. Ok? So, m ale, se te mwen Mike Pinard Jourdain e nou gen yon ti randevou avèk mwen dimanch pwochen, I mean dimanch k ap 10 out e sou Samex Radio map sou YouTube la map sou Facebook la pou e les rencontres du dimanche avec Mike Pinard e map gen yon envite ki ap gen pou nou diskite mwen menm ansanm avèl de yon ansanm de kesyon male se ton ti video m tap fè sou kesyon sa m pap rete.